Ki diferans ki genyen antre zanmi yon moun, byen a yon moun, rekonèt yon moun? Pandan m sot lage timoun mwen lekòl, epi gen yon bagay ki vin nan lespri mwen. Epi m di, ban m fè yon ti videyo, ban m lage li sou chanèl la. Petèt kèk moun mwen yo, zanmi m ki sou chanèl mwen, fanatik mwen yo, sè m yo, frè m yo, fanmi m yo, y a di m sa yo panse de jan ke mwen menm mwen konprann zanmi, byen e rekonèt. M jis ap pataje opinyon pa m epi nou menm na di m sa nou panse. Zanmi, byen e rekonèt. M ap pale nan kad imèn. e mente m pa konnen si m di l byen si m pa di l byen de nou menm de lòm m ap pale nan kad zanmi yon moun ki gen yon zanmi lòm parèy li sè kwa zanmi m ap pale fransè tou wi fransè bon m ka di sa zanmi nan kad lòm a lòm, se yon moun ke ou renmen pataje anpil bagay nan lavi ou, ou renmen pataje avèk li. Li menm tou, li konn pataje avè w. M pap janm asepte pou m di tout bagay paske l pap janm tout bagay vre daprè mwen menm ou menm demanti m anba videyo sa banm opinyon pa w sa k fè m di sa paske ap toujou gon chapit ki pa janm di vrèman vre paske nou se lòm lòm a lòm nou pap janm fin sonje tout bagay pou nou rakonte lè n ap pale pa vrèman gen tan vre. Nou soti ansanm, nou bay blag, nou fè tan nan telefòn, nou ka fè 10 minit, nou ka fè 20 minit, nou ka fè 30 minit, konsa tou nou ka fè 45 minit, sa depan sa ke n ap pale a. Oubyen tou nou ka travay menm kote, ya. Nou ka manje ansanm tou, youn ka envite lòt soti. n al manje ansanm. An Konsa tou, ka gen yon fèt k ap fèt, moun nan ka envite w, ou menm tou w ka envite l tou, li vin lakay ou, w al lakay li. Pou mwen menm, sa se zanmi. Ou ka gen yon bagay k ap travèse w tou, ou rele l, ou pataje l avè l. Li menm tou l konn fè menm bagay la. Men se pa tout bagay. byen pran sans sa map di non jan ke mwen menm mwen konprann zanmi men yon moun ke ou byen se yon moun ke ou kapab te rete menm kote avèl ou byen tou ou kapab tou ou te ka nan menm travay avèl ou byen tou sa depan de fason ni kòm si jan ke li akeyi moun, ou ka pap rankontre li swa nan yon stò, li se, li se te yon kachè ke l te ye, konsa tou, li kapab se yon moun k ap travay nan yon klinik, sa depan jan ke li, jan ke li resevwa moun, jan ke li, li, li welcome moun, so, echanj telefòn kapab fèt. moun sa a ka on moun ke ou byen. Pafwa lè ou wè l, ou ka menm pull up mache, pake machin ou, raze w sou kote ou fè on 10 minit, on 15 minit pou nou salye, pou nou pale. Sa se on moun ke ou byen. Li ka nan travay ou tou. Se yon moun ou toujou bay kèk blag avèk li, li menm tou li fè l tou. Men, se pa anyen ki pèsonèl, ki enpòtan nan lavi ou ke ou menm ke k ap travèse w pou pran pou pale avè l. Gen bagay ou ap pataje avè l. Gen bagay tou ou p ap janm pataje avè l men ou fè Nou fè rezèv, se pa yon ti rezèv nou fè, gwo rezèv. Paske se byen ou byen avè l, li pa zanmi ou. Ou pa janm al lakay li, li menm li pa janm vin lakay ou. Se yon moun ke ou byen. Sa se mwen menm, sa se jan m konprann li. Men ou wè yon moun ke ou rekonèt. Se yon moun, m ap pran mwen kòm ta pran egzanp sa. Ok. Pou nou ka konprann jan mwen menm, jan mwen, jan m konprann li mwen menm, m ap pran yon egzanp ki trè klè. Pa egzanp, ou ka rive swa nan motè veyikil lan, lè w parèt, epi ling nan trè long. Pandan ling nan long, men ou pa pral parèt pou di, bonjou oubyen bonswa tankou se yon moun ki pral pran lapawòl avèk tout foul moun nan. Men, pandan w parèt konsa, pandan w nan ling nan konsa w kanpe, epi je w tonbe sou yon moun ke ou rekonèt. Pandan zye w tonbe sou yon moun ke w rekonèt lan, li menm tou li rekonèt ou tou, l ap fò difisil, l ap trè trè trè difisil pou w wè moun sa a pa soti nan ling nan, oubyen tou sa depan distans nou ye a, oubyen ou menm pou pa soti tou, pou salye l, li menm tou pou l salye w. Konsa tou ou ka tande, Hey! M bliye non w wi, m sonje m te konn wè w yon kote, oubyen tou, M sonje w epa entèl, epa entèl, oubyen tou ou ka wè moun nan mande w pou yon moun ke. ke li rekonèt ou menm tou li ou menm tou rekonèt moun nan ou byen tou li te wèw kotel te konn wè w lan li konnen gon lòt moun kel pat janm wè tou nan moman l mande w pou li ou byen moun nan ka mouri ou byen moun nan ka marye ou byen moun nan ka gon lòt bagay kel fè nan vil li ka gon gòl ke on bagay ke li achiv nan vi li ou konprann epi lap di w wa tande entèl entèl fè tèl bagay tèl bagay tèl bagay o m kontan pou li ou byen tou si son nouvèl ki tris tou. depi l konnen de moun nan ka pataje l avè w. Ou konprann? Sa vle di, moun sa a, ou rekonèt li. Se rekonèt ou rekonèt li. Nou wè kòman mwen menm, mwen konprann ni zanmi, ni moun ou byen. ni moun ke w rekonèt. Men, n ap sonje ke m di nou nan zanmi, nan zanmi, an, kòman ke mwen menm mwen konprann zanmi, w ap toujou fè rezèv nan sa ke w ap di zanmi, se pa tout bagay w ap di zanmi. Se pa tout bagay tou zanmi ap di w, paske pa gen tan pou sa. Li pap janm ka fin di w tout bagay, ou menm ou pap janm ka fin di l tout tou. Gen yon chapit kanmenm k ap manke, k moso. Li pap janm ka fin di w tout, pa gen tan pou sa. Epi tou se lòm. Sa vle di pa vrèman gen zanmi vrèman vre. Men chak moun kapab gen yon moun ke li apresye, chak moun kapab gen yon moun ke li fon. m pap di maksimòm, yon ti minimòm de konfyans kanmenm. Pase si se pa sa, pa gen nou youn kap kole avè lòt, avèk lòt, avèk lòm parèy nou. Men ou konnen, vrè zanmi an, kiyès ke l ye? Moun ki zanmi an, san pou san se sak ka pèse kèw la wi se sak ka wè kansè kew gen nan kèw lan se sa ki ka wè bout bagay sa ki gonfle nan kèw la se moun ki ka wèl la se èt ki ka wèl la se li menm ki zanmiw se èt lè ke gen moman kew rive nan lavi gen de pas kew ye ou paka bal manti ou paka bal manti swa ou tonbe sou de jenou oubyen tou ou met tèt ou atè oubyen ou mete de menw anlè wap mandel gras. Wap mandel poul padonew. Wap mandel tou poul aprann ou renmen. Wap mandel tou poul aprann ou apresye e tolere sa ke tou ou wè ki ap fè w di tò oubyen ki ap fè w mal, ki konprann ou mal. E sa ke tou, li menm li ka pa pou wè kòman wap viv ansanm avèk lòt la ke ou pa renmen vrèman vre. Mwen menm, se konsa m konprann zanmi. Se te zanmi pa w Sisi, fanm ki renmen fè manje anpil la.